Jounen madi 6 fevriye 2024 la, sitiyasyon an ki trè katastwofik nan peyi Dayiti, popilasyon pran direksyon Bourdon pou ateri nan Primati tèt dwat. Men gen yon seri bakòp udmo ki kanpe, ki oze fè dè tir rasòl awotèdòm sou popilasyon an e maspinen yo tou ak gaz akrimojèn. N ap raple, yè lendi an, ebyen, gen ansyen premye minis Claude Joseph ki pase yon peripesi, polisye yo fè l moute lesyèl pa do a gaz akrimojèn paske lidè pati politik ede a te pran direksyon primati pou al dechouke premye minis Ariel Henry. Menm jan yo te fè ak lidè pati politik Pitit Desalin nan, Moyiz Janchal, yo te maspinen l resamman la ak gaz lakrimojèn, ebyen se menm bagay la pratikman yo fè ak Klod Jozèf. Gen bsap ki pran kontwòl vil Wanament nèt, Leyogàn, Kap Ayisyen, Tout 10 depatman an ebyen bsap pa vin pou lapè menm e selon tout dènyè enfòmasyon yo gen kòmandan Guy Philippe ki se lidè revolisyon an ki se chèf de fil lan ki sanse prè e bsap tou ta okipe prèske tout 4 kwen pòtoprens paske yo di Ariel Henry pa gen lejitimite pou l rete nan tèt peyi dayiti ankò nan moman la. Ariel ap sèlman ap kontwole segond sou dwèt li pliske jodi a se deja 6 fevriye epi nan kelke zè la se pral 7 fevriye eske Ariel Henry li menm ap abandone oubyen lap reziste pliske nou deja wè popilasyon an kanpe an gè sivil jan ke yo te dil lan tout zam legal ebyen popilasyon an soti ak tout sa ke yo gen lakay yo kòm zam nou wè yo pran lari ak manchèt baton gayak, bout fè, ebyen se konsa popilasyon an yo menm pran lari a. Gen vil Kap-Ayisyen ki mande debòde, vil Wanament, Grandans ki te kanpe depi okòmansman, ebyen yo la jiska lafen. Ebyen nou rive la tou, se nan faz.

E yo pran direksyon, yo pran direksyon de Mapou pito. M pap di dè milye, m pa ka di se di jamè vi, men se yon foul ki enkontwolab. Jodi a menm yon bakòp lapolis ki pou al kab akonpanye yo, ben yon bakòp lapolis ak mèsenè ak zam k ap tann yo de an èbò a èbò a, kote ke moun yo pa ka ale. Gen mèsenè ak zam yo voye nan ti avyon. Depi depi sèm pase nou paka ale konsa konsa fòn pwoteje moun yo. E vwala, jan m di w la, foul la yo trè trè imans e n ap kontinye. N ap kontinye fè djòb la
e. Sible egzakteman eleman ki fè pati de sistèm nan epi ale nan perimèt kote l ye a. Nou p ap boule, nou p ap kraze, nou p ap fè anyen ki mal paske nou pa gen peyi ki pou kraze ankò. Nou fini avèk tout bagay sa yo. An n tande.
Se pou yo tout kanpe pa gen lach dayè petyon pa ton nèg ki lach si petyon te lach lè nou fin tiye desalin. Tande, kanpe la, kanpe la, salòp sal, ti vòlè, ti sangwen, bann ti teworis kote nou ye, nou fout kont sot kote nou soti an tande sa li di, tande byen wi, m vle nou tande avèk anpil enterè e se youn nan sous de motivasyon ke n dwe genyen lè n fin tande sa a, si nou konprann byen e apresye travay kap fèt la ekri nan espas kòmantè lan pou mwen viv la revolisyon 2024. Nou pap kraze nou pap brize yap di yo bay lajan pou kraze mouvman lan men nou jodi a la nou kenbe lari a nou kenbe lari a. Nap di tout popilasyon an mèsi pou konpreyansyon yo. Sa vle di ke jodi a la, nou pa gen dwa a la sante, dwa a ledikasyon, dwa a anyen. Nou di nou bouke. Nou bouke pou tout sa Leta ap fè nou. E nap pwofite di Leta, tout kote kab al lajan yo, nap bloke yo. Dgi, dgi, n ap refèmen l ankò pou l pa ouvè pase se li k ap founi leta lajan pou yo avèk tout alkòlik li yo, ona. Lajan yo sot voye la se lajan yo ban nou nan tout lòt katye popilè yo ban nou pran yo e pou nou yo ye pran yo men e lari a k pou nou pou kondisyon vi nou chanje e n ap pwofite di popilasyon an mèsi kenbe rèd pa lage demen maten n ap kenbe.